Bonjour ou di mwens bonswa sa va depann de lè ke video sa va rive sou a e kòm nou konnenm deja malgre nou fon nonb de tan ke nou pa tande nou menm si ou pa tande nou ke nou la non pa nou se Jean Wilson di Sonwix l'homme du bas plateau central las cahobas Haïti kòm nou konnenm deja jodi a nou retounen back nan yon tout afè spesyal jis pou nou kapab. e prezante ou, non sèlman prezante ou, esplike ou kòman pwosesis oto ekòl la li menm ap dewoule. An fèt, nou salye peyi nou kote n soti, espesyalman Las Caobas, Plato Santral, e nou salye Repiblik Dominikèn, paske aktyèlman se la nou ye. An gwo, nou salye lemond. Mwen swete ou pran fòm. E ti bout video sa kem pral prezante w la se jis poum kapab esplike w kòman sa ye pou sot lekòl la kòman lap dewoule isit an Repiblik Dominikèn. M kwè ke nou ap renmen konnen kòman sa ye, kòman pwofesyon an li menm lap dewoule sitou ke nou konnen pral gon gradyasyon. Ebyen nou ta renmen konnen? Ebyen nap fon ti poz nap tounen. Maintenant nous sommes de retour après la pause e jan ken te di nou an nou se wake se Wiclef Auto Ecole du Centre El Pozo de Guayobin donk se jan nou di w le a lekòl sa li menm son oto ekòl ki espesyalize li ki nòmalman ki Plato Santral e Laskawobas Ayiti. Men li pa non sèlman Laskawobas, Ayiti, li entènasyonalman osi. Nou genyen Wiclef Renéus, nou kapab di se direktè jeneral lekòl sa a ki plase li Plato Santral, Laskawobas. Men lekòl sa a li menm li entènasyonal tou, pou pi presizeman Repiblik Dominikèn.

Nou genyen yon sesyon ki te ki apèn nan fini la kounye a, fò m di w sa, nou te kòmanse avèk plizyè moun ke nou te gen nenpòt o plis 10 moun ke nou te kòmanse, men malerezman nou te redui ansanm avèk 5 moun. Paske a plizyè repriz nou toujou di ke afè ayisyen pa konn dire, dèfwa gen moun ki te vrèman dekouraje piske yo te di ke yo pa kwè ke yo t ap jwenn lisans avèk sètifika. Ebyen, se pa t sa ke li te ye. Nou menm, nou te mete tout pwa nou nan balans lan, ansanm avèk Wiclef li menm, e Wiclef Renéus, m kab di direktè jeneral la, ke n te jwenn ansanm avè l, m kab di se ansyen kòlèg nou, se ansyen kòlèg nou, ke n te lekòl menm kote, e se la tou, nou te. Ale lekòl, e nou te al nan oto ekòl la, lè sa a se te kèn jezi oto ekòl, se la ke nou diplome e nou lisansye, apre sa nou te tèmine nou ta swiv seyans de fòmasyon jis pou nou kapab e bay edikasyon an li menm ansanm avèk nenpòt lòt moun li menm ki deside aprann oto ekòl paske se sa li ye aprann oto ekòl si yon moun li menm li vle devni yon chofè pwofesyonèl Se enskri nan yon oto-ekòl, suiv teyori ansanm avèk pratik, sibi yon egzamen, epi lè sa a ou wè ou sa fin gradye, ou ap kapab delivre yon sètifika e lisans menm jan ke nou menm nou te delivre l nan Kè de Jezi Oto-Ekòl men aktyèlman la se we ki se Wiclef Oto-Ekòl ki Laskawobas Parosyal Ayiti e ki entènasyonalman ki se Repiblik Dominikèn. An fèt la fò m di w sa, nou pa sèl, nou gen plizyè lòt moun ki akonpanye nou nan lekòl sa. M kab di w e presizeman nou gen yon komite e nou akonpanye ansanm avèk yon sitwayen ki rele Désauguste Jean Rodin di Rolin se yonn nan moun ki akonpanye nou e nou genyen Pierre Benn osi se yonn nan moun k ap di w ki pwopyetè osi ki akonpanye nou, nou gen Isaac osi ki ansanm avèk nou. Nou gen plizyè lòt moun ki akonpanye nou osi pou lekòl sa. E fòm di w sa, e nou genyen 5 etidyan la ki gen pou al gradye. Ou menm kap gade nou tou pwofite e nou tou pwofite envite w e dimanch si Dye ve kap 10 oktòb nou gen yon gradyasyon ki nap fè isit a la República Dominicana El Pocito. Alò li gen anpil moun ki te di bon e yo te kòmanse oblije bay vag paske yo pa kwè yap jwenn lisans, yo pa kwè yap jwenn sètifika. Ebyen yo la. Fòm di w sa, yo la, aktyèlman la, mesye sa yo ki pral gradye la, yo gen tan fin aprann deja, ok, teyori, aktyèlman la, yo fini ansanm avèk egzamen pratik yo, nou gen tan genyen sètifika ansanm avèk lisans yo disponib la pou nou kapab remèt yo. Pou nou kapab remèt yo, e sa k fè nou mete seyans de gradyasyon sa a, mesye yo pral gradye dimanch k ap, yo pral gradye dimanch k ap 10 oktòb. e k ap vini la, alò nou gen plizyè lòt moun k ap akonpanye nou yo k ap la, e nou gen direktè jeneral la ki se Wiclef Reneis ki gen tout chans pou l ka ansanm avèk nou nan Repiblik Dominikèn pou l kapab asiste ansanm avèk nou e gradyasyon sa a. Li gen tout chans pou l ka la ansanm avèk nou e li ka gen lòt moun ansanm avè l tou ki ka akonpanye l, sitou delege lekòl la li menm li kapab la. Anfèt, nou pral montre w lesansyèl la paske gen anpil moun ki pa t kwè nan reyalite ke sa a nou t ap fè a Paske nou menm tout sa nap fè nou tou met Bondye devan, aprè Bondye nan syèl la nou kwè ke tout bagay kap reyalize. Anfèt la, yo la, yo deja la deja, nou pral moutre w yo, paske choz di, choz fèt, menm jan filozòf la di a, tou fè avanse doit être prouvé. Alò nou pral prouve w reyalite a la antanke nou menm kòm direktè adjwen ki Repiblik Dominikèn, alò ki te pran responsablite sa, fò m di w sa, nou se fondatè, nou se direktè e fondatè lekòl sa e tou nou ansenye osi lekòl sa. Anfèt la. Nou pral pran yon ti poz tou piti, retounen nou retounen bak nou pral moutrew e 5 lisans avèk 5 sètifika ki deja prè e dispoze e disponib la pou nou kab al remèt ansanm avèk etidyan sa yo, yo menm ki pral gradye 10 oktòb kap vini la ki se dimanch. Nap pran yon ti poz tou piti epi nap retounen pou nou kapab moutrew lisans yo ansanm avèk sètifika etidyan sa yo. Tchaw!

Bon, alò nou retounen jis pou nou kapab pwouve w e moutre w lisans ansanm avèk sètifika mesye sa yo ki gen pou yo kapab gradye la. Men avan, n ap salye kouraj moun sa yo, fòk nou salye kouraj yo paske. Nou swete vwa m ankouraje ki fè ok nou kapab rive la jounen jodi an. Nou salye kouraj premyèman manmi m kap di w ki plase li Plato Santral e madam Sylcia Elien e pou n pa di madam Pervy Jean m kap di w se si w wè jounen jodi a nou kapab la pou nou kapab travay nan sans sa e se gras avèk li menm ki te ankouraje nou pou nou te kapab ale nan oto ekòl sa epi non sèlman nou te fin gradye nou te nou aprann epi nou gradye nou te vin Swiv seyans de fòmasyon pou nou kapab plase misye a la Repiblik Dominikèn jis pou nou kapab ansenye ansanm avèk lòt etidyan menm jan ke nou nou te vin e nou te delivre yon sètifika avèk yon lisans e menm jan an tou pou nou kapab ede yo kapab e vin devni yon chofè pwofesyonèl pou yo kapab gen lisans yo, sètifika yo paske se yon pèmi li menm ki non sèlman nasyonal ki entènasyonalman palan. Anfèt la, nou salye kouraj direktè nou ki se direktè jeneral nou ki se Wiclef Reléus, nou kab di se direktè jeneral lekòl la ki gen anpil efò lap fè pou l kapab, lap travay arachpye pou l kapab bay etidyan yo non sèlman sètifika e desann Pòtoprens e reyalize lisans chak grenn etidyan ki lekòl la. E ankò nou salye prezans, nou remèsye ankò ansanm avèk sè nou kap di w se Jean Beaudelaine ki di kote de Pòwprens, kap di se yonn nan moun ki te resevwa dokiman yo pou nou, wi ki te resevwa dokiman yo pou nou te fè transfè a, se se anpil pakou yo fè pou kab rive jwenn nou isit an Repiblik Dominikèn, lè te fin resevwa yo li te transmèt yo o Cap Haïtien epi m kab di nou kab di nou gen yon moun ki tal resevwa l pou nou kap di se manmi nou ki se Dada. Ok manmi dada nou salye w se yonn nan moun ki te vrèw ki vrèman kouraje ki te al resevwa transfè a pou transfè dokiman sa yo pou nou malgre te gen anpil ti difikilte lèl tal resevwa nan biwo a men kanmenm Dye te pèmèt te kab retwouve yo ebyen se yè nou vin jwenn yo la ansanm avèk nou alò sa fè nou plèzi nou kontan sa e alò moun sa yo nou kontan paske nou te nou kontribye nan travay kap fèt la repiblik dominikèn anfèt la m kab di w dokiman yo deja prè. yo deja prè la e pou n kapab moutre w yo. Senk mesye sa yo m pral moutre w la se senk mesye ki gen pou yo gradye dimanch k ap vini la. Fò m di w sa, liv sa yo se liv ke lekòl la, se liv lekòl la yo menm. Se avèk liv sa yo etidyan yo gen pou al fonksyone, yo t ap di w, yo t ap gade yo. Ou konprann? Sa se liv etidyan yo e yo gen pou yo fonksyone. Nou gen plizyè la. Ou konprann? Sa se liv etidyan yo ki make Wiclef Auto-Ecole du Centre e gen yo mete fann sou li. Ou konprann? Donk sa se liv sa yo etidyan yo menm pral itilize. Donk la, sa yo menm se pano, se pano de sinyalizasyon. Nou gen pano sa yo ki rele pano de sinyalizasyon, se pano sa yo, kan nou fin fè liv la ansanm avèk etidyan an, ebyen nou fè pano ansanm avèk yo jis pou yo kapab aprann pano yo trè byen, lè yo rive yon kote pou yo kapab wè ki sa l ye. Ya, donk si w pa konnen pano sa yo, gen kote ou ka rive ou ka pran wont. Poukisa? Paske gen pano li menm ki la, si pa egzanp w al stasyone w yon kote nan yon pano ki vle di peyan, sa vle di la imedyatman ke w fin met machin nan la fòk ou peye, ebyen malerezman ou pa t konn ou pa t konnen pano sa te te di fòk ou peye, epi w ale ou stasyone machin ou an ou vini jwenn kale pou pran l, ebyen lè sa a ou pral gen difikilte. Petèt sa ka rive w ke ou pa t menm te gen yon goud nan pòch ou, epi lè sa a, Menm ples pou w ka ples. Yo di mwen si w pral peye yon ranson kòrèkteman, di yo si w kite machin lan si w pa t gen kòb, ou ja chache kòb pou w kapab vin pran machin. Men imedyatman ke w konn pano yo, w ap wè la si pou met machin mwen la fòk mwen peye, ok. Anfèt, la ou p ap fè erè sa. Se sa k fè lè nou fini liv la ansanm avèk ou, nou fin etidye liv la ansanm avèk ou, nou etinye, nou etidye avè w sa ki rele pano de sinyalizasyon n ap montre w la yo. Tout sa yo se pano ke etidyan yo genyen, y ap, yo gen pou yo kapab aprann nan lekòl la. E fò m di w sa, lekòl la li menm se yon lekòl ki non sèlman legalize, se yon lekòl ki lisansye kòrèkteman Plato Santral, ki gen opòtinite pou kapab travay. Nou menm tou pa bò isit, fò m di w sa, tout moun kapab fè nou konfyans paske nou menm nou fè tout sa n ap fè legal. Paske non sèlman nou gen, nou genyen priyorite pou nou kapab travay, Emm non sèlman isi a, m kab di sa se sa se priyorite ke nou genyen pou nou kapab travay antake pwofesè soti Laskawobas nan direksyon Wake, Wyclef Oto Ekòl isi a pou nou kab travay antake pwofesè nou kab aprann etidyan yo. E nou genyen sa a menm m kab di w se yon lòt dokiman ki se yon legalizasyon isit an Repiblik Dominikèn ke nou gen alkad zòn nan li menm ki legalize papye sa a ba nou pou nou kapab travay e anrejistre kòrèkteman. Donk la a fò m di w sa, tout sa n ap fè nou bat pou nou kapab fè l legal, sa se m kab di w sa se pyès sètifika nou ke nou te delivre nou menm. Anfèt, m kapab di w nou gen tan genyen yon lòt gwoup etidyan ki dèyè, gwoup sa a li menm li pral gradye, nou gen yon lòt gwoup ki dèyè k ap vini, Apre sa, nan kèlke mwa k ap vin la, m kab di w, lòt etidyan sa yo menm genyen pou yo pral gradye osi. Anfèt la a, an nou tounen dirèkteman nan sa ke nou pral ta pral moutre nou ki se sètifika etidyan yo ansanm avèk lisans yo. Premyèman, n ap moutre ou. Lisans yo avan Nan moto lisans yo Eskize Nan moto lisans yo avan Eskize nou Pou nou kapab montre w lisans yo Nan men nou la a fò m di w sa nou genyen 5 lisans Nou genyen 5 lisans Nou genyen 5 lisans nan men nou la a Choz di choz fèt La a pa gen manti nan sa a. la pa gen manti nan sa nan wek wiclef oto ekol di sant pa gen manti nan sa choz di choz fèt nou gen 5 lisans nan sa se 5 etidyan yo menm etidyan finisan ki pral resevwa 5 lisans sa yo nan men nou pou avek sètifika yo 5 lisans sa yo yo menm yo deja prè. Alò nou tou fè moun ki te desèti ki te oblije bay vag ki te di yo pa kwè aprè se yo kap jwenn dokiman ebyen la pa gen fake se bon dokiman se bon lisans fòk ap fonksyone non sèlman Ayiti e Repiblik Dominikèn. Nou genyen premye moun sa li menm se nou gen moun sa ki se Desamour Ronald sa se Desamour Ronald sa se lisans Desamour Ronald ki gen pou lap resevwa li ansanm avèk sètifika li sa se sètifika Desamour Ronald. Sa pa gen manti nan sa, ki sòti nan direksyon Wyclef Auto Ecole. Se premye moun nou genyen ki ap resevwa lisans ak tout sètifika. Dezyèm moun nou genyen, nou genyen Pierre Ronald. Pierre Ronald, li menm, sa se lisans Pierre Ronald ansanm avèk sètifika Pierre Ronald. Pa gen manti nan sa. Apre sa, nou genyen nan men nou. Paul Dieuseul, nou genyen lisans Paul Dieuseul e ansanm avèk sètifika Paul Dieuseul li menm ki pral resevwa e dimanch kap 10 oktòb ki pral vin la. Aprè sa nou genyen e lisans Mervil Fresnel, m kab di w lisans Mervil Fresnel trè byento li pral resevwa li nan gradyasyon an, sa se sètifika. Mervil Frisnel ki pral resevwa li dimanch kap vini la. Anfen nou genyen Deux Amours Dieu Seul, Deux Amours Dieu Seul, sa se lisans Deux Amours Dieu Seul ansanm avèk sètifika li trè byento nou pral resevwa li dimanch kap vini la. Donk la fòm di w sa se 5 etidyan sa yo nou genyen ki pral resevwa lisans, fòm di w matrikiljis la yo vini tou paske nou te ka di w se pou fonksyonè lekòl la li menm pou kapab delivre ou sètifika a, non sèlman lisans ou kapab prepare, premye bagay a fè se sa yo menm ou sipoze bat tankou w genyen an premyè pozisyon. Bagay sa yo, yo menm, yo trè enpòtan, sa yo se yo k rele matrikil fiskal. Ok, sa yo se matrikil fiskal etidyan yo. Etidyan yo sipoze voye fè matrikil fiskal imedyatman ke yo fin fè matrikil fiskal epi la a, Nou menm nou disponib e dispoze pou nou kapab fè lisans ou pou ou. An fèt la, m kapab di w se tout sa yo nou te genyen pou n te kapab prezante w. Rezon pèsonèl nou te genyen jis pou n te kapab rive la a, pou nou te kapab esplike w tout bagay sa yo, se paske nou gen anpil moun ki gen moun ki te menm vle vin lekòl la a ki di bon yo pa kwè y ap jwenn dokiman. Ebyen, Se non sèlman travay Direktè Jeneral nou ap fè Plato Santral la, epi nou menm travay ke n ap remèt isi a ki pral rann nou ki diferan. M kab di w mesye sa yo, non sèlman yo te vini lekòl la, yo suiv tout teyori, tout pratik, epi aktyèlman la yo fin deja konpoze nan egzamen pratik, m kab di w tout mesye sa yo, yo gen tan reyisi, alò yo finisan la aktyèlman la pou yo kapab resevwa lisans yo ansanm avèk sètifika yo. Dimanch Chideve k ap vini la a k ap 10 oktòb 10 oktòb 2021 k ap vini la a se moman sa a gradyasyon an ap fèt anfèt m kapab di w e nou pral mete fen nan ti bout videyo sa a alò m espere ke tout moun kapab tande e konprann Si gen yon kesyon yon moun kapab vle poze nou, nou kapab toujou fè l anba nan kòmantè. M kapab di w, e nou menm kòm nou konnen ke nou gen rezo nou ki se Sonmix Production, menm si w wè ke nou fè yon ti poze nap okipe w nap vini, se lekòl la ki plis pran tan nou ki fè ke nou pa tèlman fonksyone nan chanèl la. Men pa enkyete w, trè byento nou gen pou nou gen moun fin vin sou ou, e nou nou pa sèlman, konnen ke nou akonpanye tou, nou genyen twoup Mama Lova, ok, nou gen Mama Lova, men Cam kap di w se yon nan chanèl e ki vrèman ap evolye nan moman la, m kab di w se yonn nan moun e ki asosye ansanm avèk nou tou, e m kab di w se yonn nan zo kòt nou tou, ok, la a, nou la a, n ap fonksyone ansanm, donk, e fò m di w sa, si nou kapab parèt klè konsa la, fò m di w sa, se li menm ki dèyè kamera a, ou konprann, se li ki dèyè kamera a la k ap ba nou bon ti sèvis sa a ke w ap gade la. Anfèt la a, E lekòl la li menm, enskripsyon yo toujou an kous. Enskripsyon yo toujou ap fèt. Ou menm ki ta vle patisipe lekòl la, ou ta vle vin enskri, pa gen pwoblèm, toujou vini enskri paske lekòl la ap toujou fonksyone. Se sesyon ale, sesyon vini. Sesyon ale, sesyon vini. Nan mwens ke 3 mwa, apati de 3 mwa, depi ke tout sa ke nou mande ou yo kòm e, e, e, e, prensip, ok, kòm dokiman, kòm pyès yo, ok, depi ke ou menm ou prè pou kapab ranpli tout misyon ki genyen pou kapab. delivre yon sètifika avèk lisans ebyen nou menm nou pa gen difikilte pyès pwoblèm nan wap jis vini enskri epi nan yon apati de 3 mwa ou sipoze gentan fini ok pou ou wap gentan fè teyori ou pratik epi aprè sa ou pral resevwa lisans ansanm avèk sètifika wap pati se konsa anfèt la. M kapab di w nou resi nou remèsye chak grenn moun ki t ap gade nou e nou pral resevwa videyo sa an kap tou non sèlman sou chanèl la Sonmix Production e answit sou Mama Lova jis m kapab di w pou nou kapab e gen kontwòl kòman sitiyasyon an. Nenpòt kesyon nou kapab poze li poze nou li em nan kòmantè anba videyo a ou menm ki vle plis enfòmasyon tou de lekòl la kòman lekòl la fonksyone kòman w kapab fè pou w ka enskri Rejwenn ansanm avèk nou paske nimewo telefòn nou wap wap jwenn li tou sou nan chanèl la wap jwenn nimewo telefòn nou pou kapab kontakte ansanm avèk nou e pa neglije abòde abo pa neglije abòne ansanm avèk chanèl yo abòne like pataje videyo pou plis moun kapab wè e pou plis moun kapab vin enskri lekòl la Paske se sèlman pou w vin devni yon chofè pwofesyonèl, se vini nan yon lekòl, enskri, epi ou kapab suiv tewori epi pratik, epi lè sa a w ap vin devni yon chofè pwofesyonèl. Paske nou menm deviz nou se fè chofè bon chofè pwofesyonèl nasyonal e entènasyonal tout kote. Moun ou tap tande la, se te Jameson du Son Mix, l'homme du Bas Plateau Central, Lascaubasse, Haiti. Mèsi tout moun ki tap gade nou, pase bòn joune, nap kwaze pou yon lòt video. Tchao!